Respekte. Tout moun kap tande m la, kelke swa kote ou ye. M konnen afè nou pa bon se vre. Men, achte ti godèt sèl nou, mete lakay nou. Achte ti godèt mayi moulen nou, mete lakay nou. Nou ba nou tan sa.
Men an atandan, nou mande la lwa aplike e se pou tèt sa nou te deplase e se pou tèt sa gen dè milye de moun ki te pran lari depi channmas e lèd rive lòt bò a yo wè foul la twò gran yo pa kite nou rive e se pou tèt sa jodi a nou di fò nou bay mesaj la kanmèm e menm mesaj la wi mesye yo te anpeche pou nou bay mesaj la. Polisye, kote w konn wè sa? CIMO, CIMO, Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre, Nou yon kote nap ba yon mesaj. Nou pa menm kanpe, nou kanpe anfas anbasad la. Pasifikman, li vin kanpe bò kote w. Kankou, lap ba w sekirite, e l lage yon gaz. Yon gaz toksik, kote ke l konnen a kèlke santimèt de ou, li konnen sa ka atake w. Epi l lage l. Epi l gon mas a gaz epi nou tout ki la a li te vle nou mouri pandan ke nou tap baw mesaj. Nou pap tonbe e nou panse ke gen plizyè lòt lidè ki pwal pale avan kesyon e yo pwal yo menm kontinye mesaj sa a mwen m te raple. Nou wè tout volim moun ki te sòti nan lari a pou te vin devan anbasad amerikèn pou te di babay avè madan Sipson ki te sipòte Jovenel nan tout lòbèy nan tout gagòt. E poukwa pa ede l mete kanpe jenèf ki pèmèt jounen jodi a peyi a konnen vag ensekirite sa a. Nou te vin di Madan Simpson babay. Men n te vin di tou byenveni avèk nouvo administrasyon sa a ki se administrasyon Biden nan kòm nou konnen li te pwomèt avèk Ayisyen ki nan dyaspora yo kesyon peyi Dayiti a ap sou tab li a nou menm nou te vin la pou n te fè yo sonje pwomès yo te fè pèp Ayisyen an. Men an menm tou nou vin la tou pou n raple avèk la kominote entènasyonal, peyi ki di yo se zanmi peyi Dayiti yo, atik 134 tirè 2 a, li klèman di manda Jovenel Mantè prezidan gang li fini. Menm atik ki te aplike pou palmantè yo, pou kolektivite yo, e poukwa pa, enbyen pou dezyèm tyè sena manda l pat menm bout la, enbyen nou vin la pou prèske. menm bagay la. Nan kontèks sa a nou vin la maten an, tout moun wè, tout lòbèy ki fèt pou te anpeche nou rive devan anbasad amerikèn, men kanmenm nou ame nou de kouraj nou pou n montre lemond antye e pou n montre tou moun ki konn ap di nou menm ki se lidè yo nou pè anbasad amerikèn. Vwala ke jodi a, pandan nou devan anbasad amerikèn, Tout moun ki konn ap di yap vin devan anbasad amerikèn, yo pa vini. M bezwen konnen eske se yon pwoblèm yo gen avèk pèp la. Se youn. Dezyèmman, nou bezwen konnen tou poukisa gen yon gwoup moun ki kapab vin devan anbasad amerikèn alèz, san sekirite, san anyen, yo pa ba yo gaz, e pa kont nou menm depi sou channmas yo kòmanse depi sou channmas yo kòmanse bonbade nou a gaz. Sa pèp la va deside. Ki kote ebyen moun kap batay pou li ye, kiyès moun ki nan blòf. Men sa ki enpòtan sèke nou menm nou rive la. Nou rive la pou nou defann enterè peyi Dayiti, enterè pèp ayisyen an, enterè moun ki pi mal yo. Nou wè devan anbasad amerikèn, malgre nou kanpe anfas anbasad la, lapolis fè sak rele yon tantativ dasasina. Lè w konnen yon bann lidè avèk pèp li kanpe la, san mas, ou vide gaz la nan figi nou, sa vle di ou te vin toufe nou, ou te vin asasinen nou. Ou te vin sal imaj nou devan anbasad amerikèn. San konte plizyè jounalis ki pran kalòt nan men lapolis. San konte jounalis yo flite gaz nan figi yo devan anbasad amerikèn nan menm. Bon mwen menm talè a la m wè yon jounalis figi l anfle a kalòt. Donk jounen jodi an la, Leon sal se djòb sal sa a li vin fè ebyen nan tèt lapolis lan malgre l te sal imaj peyi Dayiti deja. Donk nou vin la a nou p ap twò long, nou vin la a pou n di sa p ap kanpe nou nan konba ke n ap mennen an. Mwen mwen di avèk tout pèp ayisyen an, ou wè kesyon mobilizasyon an, m kapab di w disi 30, 31 nou pap fè l ankò. E dènye bagay la, nou pap envite lapolis pou l vin ba nou gaz, pou l vin arete moun, pou l vin bat moun nan figi nou ankò. E nou pap dakò tou. Paul Menard ap kontinye arete moun pou nou ki pa fè anyen pandan ke tout bandi Genève yo, yo la, yo pa atake youn, men pa kont lidè yo, ou wè kòman la polis mobilize pou kraze yon manifestasyon pasifik. Map fini pou m di pèp ayisyen, nou te vin la pou n livre yon mesaj pou n di yo nou pa pè, nou pap janm pè. Aranje nou! Disi 30, 31 premye, done yo pral chanje. Se to plezi. Nan non Komite Mobilizasyon Sitwayèn pou Respè Konstitisyon an, ki te lanse gwo jounen manifestasyon nasyonal jodi a nan tout peyi a. Nan non Direksyon Politik Opozisyon Demokratik la, Dirpod. Nan non Sektè Demokratik e Popilè a. Non tout lòt gwoup ki nan batay. A a a, senatè Latortue fèk sot pale la, nou felisite pèp ayisyen ki masivman pa bann pa pakèt desann nan lari nan tout peyi a.

Manifestasyon jodi a, jounen mobilizasyon jodi a, se pou di Biden ki pran pouvwa a Ozetazini Damerik, ke Donald Trump fè tout manda l la, l ap sipòte yon bann delenkan pa bò isit, yon bann vakabon, yon bann vwayou, yon bann sansal ki masakre popilasyon Lasalin, Bèlè, Site Solèy, Kafoufèy, ki vyole dwa moun, ki vòlè tout kòb peyi a. Nou espere ke Ameriken, avèk Joe Biden, ap sispann sipòte asasen Nou espere, avèk Joe Biden, Ameriken ap sispann sipòte yon rejim kriminèl. Nou espere kominote entènasyonal la ap konprann ke manda konstitisyonèl Jovenel Moïse la, l ap fini 7 fevriye 2021. Jodi a nou devan. Anbasad amerikèn nan Pòtoprens, nou tout wè ki sa k pase. Te genyen dè dizèn de milye de sitwayen ki soti Channmas, yo te gentan kòmanse tire bal, tire gaz sou nou. Genyen ki t ap tann nou Taba, genyen ki te deja rive Kafou Ayopò, genyen k ap sot Petyonvil ki potko rive. Ebyen, rive Kafou Ayopò, Lapolis Nasyonal Dayiti, notre police, li itilize lavyolans. pou l kraze yon manifestasyon pasifik. Sa vle di jodi an Ayiti, konstitisyon an pa respekte, manda Jovenel Moïse fini, l soti pou l kenbe pouvwa. Konstitisyon an ba nou dwa pou l manifeste, yo pa dakò. Men ap di, devan la fa. Devan lokal anbasad amerikèn jodi a, devan pèp ayisyen an ke mobilizasyon an se jodi a menm li kòmanse. Batay pou respè atik 134 tire 2 konstitisyon an se jodi a menm li kòmanse e mwen menm avoka. Mwen te toujou di zanmi m yo, frè m yo, kamarad militan yo ki nan opozisyon an, depi n ap fè manifestasyon, fòk nou toujou avèti lapolis konfòmeman a la konstitisyon. E se sa k fè, 18 janvye 2021, nou te pran yon uisye kou de kasasyon. Nou voye di lapolis ap gon manifestasyon k ap soti plizyè kote k ap vin devan anbasad amerikèn. Nou di. Lapolis men pakou manifestasyon an e se Paul Menard menm direktè depatmantal lapolis lwès nou te ekri pou nou voye notifikasyon lapolis la bay pou manifestasyon jodi a. Jodi a nou konstate lapolis kraze yon manifestasyon pasifik, lapolis tonbe nan pyèj yon pouvwa kowonpi, yon pouvwa kriminèl, yon pouvwa pèp la rejte. pou li itilize la fòs pou l kraze yon manifestasyon pasifik. La polis na pa se dwa. La polis pa gen dwa atake de sitwayen kap defann dwa demokratik yo. E sa fè mwen mwen di, mwen pap ekri la polis ankò avèk menm pou m mande yo vin bay sekirite nan manifestasyon. M pap fè l ankò. Mwen menm kòm avoka mwen di l, mwen pap ekri la polis ankò pou m di yo, Vin bay sekirite nan manifestasyon pou m avèti yo ap gen manifestasyon pral tèl kote men pa kou manifestasyon mwen menm mwen pap fè l e mwen di popilasyon an pou yo pran tout dispozisyon pou fè atik 134 tirè 2 konstitisyon an respekte tout moun kap tande m la kèlkeswa kote ou ye m konnen afè nou pa bon se vre. Men, achte ti gòdèt sèl nou, mete lakay nou. Achte ti gòdèt mayi moulen nou, mete lakay nou. Nou ba nou tan sa a. Achte ti dlo, mete lakay nou. Men li mèt kredi, achte ti chabon, mete lakay nou. Achte epis, mete lakay nou! Paske nan jou k ap vini la yo, peyi a pral fèmen totalman! Lare!

Pou nou jwenn respè konstitisyon an, n ap angaje nou avèk tout fòs nou, avèk tout kouraj nou. Mwen di l ankò tout moun mete ti bagay lakay ou paske le peyi sera ferme dans les jours qui viennent pour exiger le respect de la constitution. Gen trè. peyi a 13 milyon moun paka kwaze bra yo pou nou kite 2 3 ti vakabon Jovenel Moïse avèk 2 3 lòt nèg ankò plis 2 3 nèg ki nan la polis pran peyi an otaj pou yo kraze konstitisyon kraze lwa fè kidnaping vyole moun kidnape moun touye moun on ne peut pas aksepte sa jodi a se pou yon kesyon de dechoukaj se manda konstitisyonèl Jovenel Moïse ki fini e nou egzijou avèk fòs le respè de l'article 134 tire 2 de la konstitisyon e nou mande sektè prive a pou li entèvni pou yo sispann tete lang a Jovenel pou yo di Jovenel sa k pral pase la a se ou k ap pwovoke l paske ou konnen byen manda E si w chwazi kenbe pouvwa a, odela de tan konstitisyon an di pou w pase, si gen dezòd ki pase nan peyi a se ou k ap responsab, si gen dechoukaj se ou k ap responsab, si gen kraze brize se Jovenel k ap responsab. Nou sòm yn opozisyon pasifik, yn opozisyon repiblikèn, e atansyon nou ne sòm pa dè enbesil. Nou n'alon pa nou kwaze lè bra pou pèmèt a yn pti gwoup de vwayou de prandr an otaj. Notre peyi e notre jèn demokrasi an konstriksyon. Vwala poukwa nou di, mesaj la klè e se jodi a menm ke batay la kòmanse. Tout rejyon dè palm, soti Gresye, pase Leyogàn, pase Gran Gwav, Ti Gwav, Miragwàn nan pye demen lakay Senatè Cassy, rive Okay, tout zòn sa yo nan jou kap vini yo ap bloke. Pòtoprens, Dèlma, Petyonvil, Kwadèboukè. Miyanbalè, Akayè, Kabarè, Senmak, Gonayiv, Okap, tout peyi a, tout 10 depatman an fèt pou bloke moun kap vin la yo pou egzije respè atik 134 tire 2 konstitisyon an. Nou klè sou sa, nou pap bat ba. Nan batay politik sa a, fòk gon tranzisyon de rupti ki pou fè pwosè Petro Karibe, pwosè masak Lasalin, Bèlè, Site Solèy. Fòk gon yon tranzisyon de rupti pou n fè konferans nasyonal la pou n kraze sistèm peze souse a. E nou mande tout moun pou yo pran responsabilite yo. Nou felisite sektè pwotestan an ki kòm en sèl òm, kòm en sèl fam mande. Pou respè atik 134 tirè 2 konstitisyon an. Nou espere legliz katolik relijyon pam nan li pral fèl tou. Nou espere sektè prive ap fèl. Nou espere tout moun ap pran responsabilite yo. Men yn choz est sur. Menm si gen anpil moun ki pa vle, moun ki konsèvatè, men lè mas popilè, moun kap viv nan katye popilè yo, chofè motosiklèt, fanm, gason k pap travay, wi, moun ki paka peye kay pou yo rete, moun ki paka peye lekòl pou pitit yo, Moun ki pa ka manje. Moun sa yo nan jou kap vini an, yo pral pran responsabilite yo pou fè respekte atik 134-2 konstitisyon an, e mwen espere lespri zansèt nou yo a akonpaye nou, gide nou nan dènyè faz batay la. Mèsi anpil, Senatè Cassy.
Sinifye lapolis Yon manifestasyon. Tout moun kap tande m la, kelke swa kote ou ye, m konnen afè nou pa bon se vre, men achte ti gòdèt sèl nou mete lakay nou, achte ti gòdèt mayi moulen nou mete lakay nou.